Enfòmasyon ki genyen jounen jodi a kote dinozò di li pran sa tande andedan sa vyen se mal enfòmasyon. Gen moun ki kwè men se move enfòmasyon se pa reyalite. M pral fè w wè tout videyo a kòrèkteman kote misye ap bay videyo a zoom men se pa yon reyalite. Enfòmasyon konfime, lapolis avèk bandi sa vyen t ap fè Echanj kout bal fas pou fas andedan Savyen. Satan 1 kraze kay Dinozò a. Dinozò dedouble sou Satan 1 l ap bay move rimè ke l pran Satan 1. Se manti. Gade zanmi ou menm ki fèk konekte avèk chanèl la pa bliye abòne pataje like lè ke ou abòne ou pataje like ou met lajwa nan kè n. Lisifè Satan 2 kraze kay Dinozò. Dinozò avèk 2 ran dlo nan je l kote l t ap fè echanj kout bal avèk lapolis. Se dlo nan je pou dinozò. E alò nou gen Vens Fridson, jounalis, prezantatè nou pou plis enfòmasyon ann tande mesye sa yo. Yo pa tankou match football moun ap esplike nou paka fèl konsa mesye jodi an deje eske ou konnen video sa te ka koz gen de moun sik touye yo gen de moun tansyon te ka touye yo gen moun ki otomatikman wè imaj la ki pa konn ki kote ke pou yo mete kò yo non parapò avèk sa yo tande nan nan video a e Imaj ke yap gade a yo wè se te se te bouldozè a menm. Men menm panse ke ansanm e konfrè oubyen sila yo ki gen platfòm e medya an liy yo bezwen trè trè trè pridan. Bay enfòmasyon Bon li pa serye. Vens, li pa nesesèman medya an liy non pase ke nèg yo chaje ak gwoup whatsapp epi gen anpil nèg lòt nèg ki sou gwoup whatsapp avè yo tou. Lè yo pibliye yon videyo, se pa sèlman sou gwoup whatsapp pa yo a yo pibliye l, yo pibliye sou lòt gwoup whatsapp ke yo entegre ke yo entegre, yo enfiltre E gen lòt nèg k ap pran pou ka montre ke yo gen yo gen enfòmasyon, yo gen vide yo gen yo gen gwo videyo, yo pran epi y ap pataje l pou yo. Malerezman gen nèg ki genyen ki gen paj Facebook ki gentan pran videyo sa a epi ap fè vyouz avè li. Donk se domaj paske videyo sa a nèg yo nèg yo lage a nèg se yon se yon yon videyo de de pwopagann, yon videyo de divèsyon ki fè ke gen anpil moun ki te gentan pè, gen moun ki te gen kè yo sou biskèt. M t ap pale avèk yon zanmi m, misye di m, DG, se pa vre? M di, Wi, sa w wè a, se videyo a, se yon vrè videyo li ye vre wi, nèg yo k fè l vre, men sepandan, gade jan videyo a, m kòmanse ap bay misye esplikasyon, se lè m ap bay misye esplikasyon, paske gen bagay li pa wè atravè videyo a ke mwen menm ke m wè, ke w k ap esplike la a, se aprè misye vin rann li kont ke bagay sa a se yon divèsyon li ye, donk nèg yo pa, nèg yo pa an posesyon de, premyèman si nèg yo te an posesyon de, de, de, de. blende a de de bouldozè a nèg sa yo se devan se sou bildozdozè a yo tap apiye epi pou yo te fè foto pou yo te fè video a yo pa tap kanpe byen lwen mwen di misye gade byen gade pou wè nan distans kote blende a ye a pa rapò a nèg yo ou wè son li son zoom e zoom nan gentan montrew nan ki distans ke nèg yo ye pa rapò avèk avèk bouldozè a nèg yo pa pre menm ak bouldozer a donk lèm bay e lèm bay misye esplikasyon li vin kon konprann bon gende gende gende otorite menm nan lapolis lan ki gentan relem pou dim ke DG kòm konnen ke w gen nèg atè a èske w ka esplikem sak pase a sa map tande a se sa l ye èske sa map wè a se sa l vre m di nèg yo non sa wap wè a son son son son fake li ye son video sèt ke nèg yo fè men gade byen pou wè kote nèg yo kanpe yap fè video a e gade gade byen pou wè kote Kote kote satan pou pozisyone l la ak kot nèg yo epi map ba nèg esplikasyon zòn nan men kòmn li men kòmn li men kot nèg yo kanpe men kote blend men kote satan pozisyone l la se lè sa misye di bon ok pa gen pwoblèm li soulaje misye santi l soulaje paske m vin bay misye esplikasyon mwen di misye tande byen si nèg yo te ka si nèg yo te ka rive pre blende a yo te gen pre satan yo te gen kontwòl li Se se sou li yo tap monte chita pou yo te fè video e ou tap gentan wè lafimen kap sòti paske yo tap met dife sou li kanmenm. Nèg yo tou gen galon gaz yo avè yo, yo gen alimèt yo avè yo, si yo te gen kapasite pou yo te rive pre lisifè a monchè nèg yo tap fè gwo bagay e m panse ke se youn nan egzanp, se youn nan eksperyans ke mesye polisye yo fè la a paske se se se o fur a mesure ke wap avanse wap fè eksperyans wap eksperimante wap konprann e wap pral chanje strateji. Ok mèt Fritson e Vens Désir jounalis prezantatè nou, nou deja di w mèsi men enfòmasyon k tap kouri gwo rimè tap kouri ke nèg yo pran sa tande men se pa reyalite e daprè enfòmasyon ou ba nou gen moun ki te gentan fè sik e gen moun ki Gitan ap maron kite zòn yo men jan ke ou konfime a ou di se pa reyalite ebyen pa gen pwoblèm yon lòt fwa nap rankontre ankò.